Mwen pa pou revoke Muscadin. M ta pran desizyon kounya pa egzanp le ministère de la justice ta deside pou revoke Muscadin. Yap kreye yon lidè politik dan limedya e pa gen moun kap ka sipòte Muscadin kèlkeswa eleksyon ki fèt kounya nap sezi wè Muscadin vin la kòm prezidan de la repiblik. Se tete kap pale ak peyi a. Paske n gen yon pèp sansasyonèl. Tande byen. Komisè Muscadin se yon nèg ki pa annik tou leve l vin komisè k ap fonksyone nan Nip. Dayè avan misye te vin nan Nip, misye te m kwè l te zòn Okoto yon bagay konsa. Se sou Sid la li te ye, li pa t vin nan Nip. Si yo voye misye nan Nip e lè misye rive nan Nip gen anpil moun ki te kritike l, don mwen menm. Se lè misye ap enstale, a misye bon yon seri de franse la, bagay tèt chaje nèt. Men le fè ke misye se yon komisè di gouvèneman sou lejid phtk e alepòk, Te toujou genyen yon goumen anfas Tèt Kale. Te toujou gen de kritik kont Muscadin. Men lè Muscadin rive, gen moun ki te kritike misye se paske yo te wè nan Muscadin yon nèg ki vin fè travay Tèt Kale. Paralèlman, nèg ki t ap di sa yo, se yon seri de nèg politik ki te konn sèvi a yon seri de nèg politik pou kraze zòn Nip la, an patikilye Miragwàn, Kafou Deriso, Chalon Savann West e kèlkeswa moun ki te konn frekante zòn sa yo 2017, 2018, prèske 2019, yo ka sonje tribilasyon ke moun te konn pase lòske w ap travèse Chalon, lè w ap travèse Savann West, lè w ap travèse Kafou Dèriso a Miragwàn, zòn sa a te fin transfòme nèt an basyon bandi e pèsòn pa t epanye, ikonpri dè polisyè e gen plizyè ka ke n te ka site. Paske atansyon, gen yon efori m pa kouri rantre ladan l konsa e gen yon piblikasyon m te fè sou paj Ti Koze a. Paske se pa paske m ap apiye Muscadin non, mwen baze sur des faits e se sa k ta pral fè m sipòte Muscadin. M pa konnen Muscadin. M pa bezwen konn pèsòn. Ke l te Lavalas, phtk, m pa konn kisa l ye. Otomatikman mwen estime l ba yon rezilta ke mwen santi ke gen satisfechit ladan l ke n ka tire. Mwen sipòte l. Paske m pa nan zafè kore gang nan ditou. Kriminèl la m pa ladan l. Le fè ke zòn sa yo te fin pouri nèt, m di a, Muscadin vini, misye mete yon lapè nan zòn nan. Gen nèg ki tonbe, gen nèg ki abandone. Bala tèlman rive lwen, Sa gen petèt mwen d'un anè. Chalon wi! M di w yon zòn ki te gentan transfòme an basyon bandi, genlè gon nèg ki fè yon derespektan nan zòn nan, ki genlè dezame yon polisye oubyen l pran yon zam, epi lè Muscadin anonse l ap debake nan zòn nan, nèg yo rele Muscadin, yo di l men kote l ap jwenn zam nan, kwoke nan yon sachè, nan yon bagay. Yo pa kenbe zam nan. Pa t gen sa lontan. Tande byen! Sa vle di, Kon nèg vle l ko w pa vle l, fò w dakò ke la prezans de Muscadin nan departeman dè Nip, a Miragoâne an patikilye, li jwe yon gwo wòl, non sèlman ki frennen zak bandit te kòmanse pouse nan zòn nan, men ki vin bay yon pè tou, yon krent, ak tout lòt bandi ki ta gen entansyon al etabli oubyen enstale nan blòk la. E la prezans de Muscadin pa sèlman bay yon sòt de trankilite despri a moun Miragwàn, li ede le gran Sid an jeneral. Eske tout sa bay Muscadin dwa pou l egzekite moun nenpòt ki jan? Negatif. Pa gen bagay konsa. Mwen menm pèsonèlman, mwen di a Muscadin, gen moun ke ou gen enfòmasyon sou li, si w pa gen tout done yo, Li preferab ke w arete moun nan. Dayè, li pa fin ok pou egzekite yon moun ke w fin metrize. E answit, si pa gen rezistans, pa gen zam nan men, pa gen echanj, li pa nesesè pou moun sa ta tonbe. Sepandan, ou konn poukisa m prudan nan dosye a, m pral eksplike n poukisa. Selon Komisè Muscadin, li gen bon jan enfòmasyon sou li nèg yo ta nan gang. selon komisè a. Fanmi nèg yo di non, an patikilye youn, misye pa nan gang se bon moun li ye. Bon m di n poukisa m pridan nan dosye a. M sonje te gen plis pale k te fèt lòske Muscadin te egzekite, te stope yon nèg tankou Zo Pwason. Nou sonje sa? Eske n sonje dosye Zo Pwason an? M sonje te gen plis pale k te fèt. Yo di non, Muscadin ap fè egzekisyon somè, etsetera. Moun. Yo gen tan fè Zo Pwason pase pou yon ti bondye. Eske n sonje dosye sa a? Il a fallu un TT. M te pran anviwon 2 semèn pou m te ale nan zòn Fondènèg, pou m te chèche nan tout Fondèblan, tout kote, jiskaske m al jwenn tout detay sou Zo Pwason. Se te yon delivrans pou sa fanmiy. Eske n sonje sa? Se pou sèt rezon mwen yon ti jan prudan nan dosye a, konparativman a nèg k ap lapide Muscadin yo nèt ale. Mentnan, si fanmiy mesye sa yo estime ke yo se inosan, bon, gen dwa gen lòt moun ki temwanye t konnen yo. La ptit presizyon, se pa paske yon moun abite Matisan t fè l bandi. Men, m pap ba w manti, li trè difisil pou lenstan, moman m ap pale la a, pou n jwenn yon inosan anndan Vilaj de Dye. M pa di pa gen, men l trè difisil. Nan moman n ap pale la a, li trè difisil pou nou jwenn yon inosan vre anndan vilaj de Dye pouglenstan paske gon fason nèg yo itilize w si w pa kenbe zam yo sèvi avè w pou antèn trè difisil e son verite men èske paske nan dokiman yon nèg li make vilaj sa vle di li nan gang non èske l toujou ap viv vilaj sa li kesyonab èske paske yon nèg fèt site solèy li di se bandi frè Luckson si m pa twonpe m e nèg site solèy li ye sa vle di ke la komisè a dwe plis pridan nan sans sa. Paske yo te poze l kestyon sou sa men m kwè k te reponn wi anpil li te di ke li chaje moun li konnen t soti matisan li pa li pa fè yo anyen men l te gen enfòmasyon sou misye kounye a eske Theriel Thelus TT apiye Muscadin k ap egzekite nenpòt moun ke l rankontre? Negatif m pap janm apiye l m pap janm apiye l paske kòm komisè di gouvèneman kòm avangadist kòm defansè sosyete a gon jan w dwe aji si gon nèg ki gen zam nan men l Nèg la fè rezistans ou ka stopel men on nèg ki pa gen anyen nan menl ou ekzekitel si yo diw son kriminèl pa kouri pa kouri fache sepandan banm di nou pawòl m klè sou sa gen nèg kap atake Muscadin nèg sa yo pou on rezon byen pou on lòt yo pa vle wè Muscadin sa fè kèlke tan men poukisa gen anpil deba ki fèt otou de Muscadin gen nèg ki dil nan Genève gen nèg ki dil se li se alye Krisla etc seke Muscadin li menm demanti em pa gen evidans pou sa e sim ta konnenl nan baz Krisla Map denonse l tou kareman. Paske m pa achte figi pèsòn. Map fè yon travay pou la repiblik. Men m pa gen eleman pou sa m pa ka nan voye monte. Men bon m di nou yon ti bagay. Nou denonse le fè ke yon moun ki ta tonbe anba bal ki pa ta bandi. Ki pa ta bandi. Paske n pa gen eleman pou n pwouve ke l se inosan ni l se bandi. Ke nap chèche detay sou sa. E to ou ta nap vini pou n di w men kisa n jwenn sou li. Men kounye a banm di w yon ti bagay. Chaje moun kap mouri nan peyi a chak jou. Mwen rekonèt Muscadin son otorite, li pa ka aji menm jan a lòt nèg yo. Lavi chak moun konte. Avan yè nèg yo ale, yo pran yon antreprenè kabarè ak tout pitit li. Kwè misye rele Jean Gerald tèl bagay. Yo kidnape misye apre sa yo egzekite l ak tout pitit li. Èske w tande laprès pale fokis sou sa? M gen yon ti pwoblèm. Wè ipokrizi a fò n kite l. Muscadin son otorite, nou p ap lejitime sa l ap fè an tèm daksyon si l pa gen evidans epi l tiye yon moun. Nou pap ankouraje l sepandan. Jan m wè kèk nèg nan mikwo kòmsi yo acharne kont Muscadin an, yo di misye se yon bandi, fò l sesi e se. Ok, si misye fè dè zaksyon ke lajistis estime fò yo tande l, yo ap tande l, pa gen moun ki odesi de lalwa. Men, ann reflechi. Nou nan yon peyi kote ke chak jou yon pakèt moun ap tonbe anba bal. Pèsòn pa gen dwa mouri. Pèsòn pa dwe mouri. Men, nèg yo debake Kafoufèy la a. Ban m montre w yon bagay, sou ekran m nan la a. Gade avè m. Nèg yo debake Kafoufèy la a, lasosyete. Men nan ki sitiyasyon yo lage moun yo. Se tout moun la a k ap kite kay yo, gade pou wè dèyè a se dife k ap monte. Kout bal fè Mikalaw, Savann Pistach. Goumen pete Bèlè, Solino avè. Nèg yo debake Solino, se sa w bliye ou pa fè. Moun Savann Pistach. Polisye ki tonbe Savann Pistach avan yè a. M sur ke polisye sa li gen fanmi li. Tande byen wi, nou pap ankouraje ankenn zak malonèt. Si Muscadin poze yon aksyon, konsyans li ka repwoche l. E si gen eleman yo ta estime ke jenn gason Muscadin tiye a son inosan, ke lajistis assume ses responsabilités. Nou klè sou sa. Men lè Muscadin di kontrèman ak sa m tande yon fanmi di etsetera, kòmsi bon ki Muscadin, dèyè l te gen kòb, li te gen telefòn. Si nèg la rive li gen enfòmasyon sou ou, epi premye reflèks ou, ou voye tout sa w te gen nan men w jete, lè w parèt sispèk. Tout sa pa vle di pou w oblije mouri non, men lè w parèt sispèk. Kounye a, ann gade, ann rete sou sa. Se pa di ke m ap di Muscadin gen dwa pou l egzekite moun, men se jan m ap gade genyen yon èn kont Muscadin, kòmsi jan m ap gade kèk nèg swa sou rezo sosyal, swa nan medya tradisyonèl, Komsi kap takle Muscadin. Tout moun gen la gen pa pèsòn pa gen pèsòn ki gen dwa vi ou mò sou pèsòn men eske nou reflechi kantite moun ki ap tonbe chak jou nan peyi an la eske se paske Muscadin se yon otorite men eske nou imajine tou konbyen otorite t tonbe anba bal bandi nan peyi a. Son peyi difisil wi. Ou ka reflechi pou di men Muscadin se yon otorite hein Christopher ekoute men eske ou reflechi tou konbyen otorite ki tonbe anba bal bandi nan peyi a si w bliye gade koman nou pèdi yon nèg tankou Eric Jean Baptiste gade koman nou pèdi ansyen direktè epp pls la Yvon Buissereth ansyen senatè de la République. Eske w sonje sa? Non sèlman nèg yo tiye l, yo boule l. Gade tribilasyon moun Kafoufèy, moun Savann Pistach! Sa pa di nou anyen? Lamò yon ti kras nan konfizyon, nan konfizyon. Paske, banm di nou yon ti bagay. Jan m di a, m pa p ankouraje Muscadin pou fè, pou fè zak malonèt. Men, lè w ap gade atè a la a Kafoufèy, epi w ap gade ti kokorat sa yo debake la a, jan w ap gade sou imaj lan la a, ki chita atè a, ki mete lavi kafoufèy m ye la wi ki mete lavi moun kafoufèy nan sitiyasyon konplike konbyen moun se se omwen 15 moun nèg yo asasine kafoufèy avan yè wi savann pistach kafoufèy se pou pi piti 15 moun ki tonbe anba bal pami yon polisye sa pa di pèsòn anyen ba yo anpil ba yo anpil wi nou pa dwe M ap di l sesi ak tout franchiz, mwen pa ankouraje Muscadin k ap egzekite moun a nenpòt nenpòt ki jan. Men m p ap pwofite tou pou m bliye tout sa Muscadin fè pou l pèmèt moun ka viv, moun ka travèse Chalon, Savann Wès, Kafou Deriso, Miragwàn, pou m bliye tout sa yo paske yon aksyon li poze ke l pa t dwe poze l. Il est humain de se tromper, errare humanum est. Nan tiye moun pa gen erè, pa dwe gen erè, men sa rive tout tan. Isi ozetazini tout tan polisye ap tiye moun epi yo di w son erè epi yo sèlman di w I am sorry sitou lè se black sa vle di ke nou dwe klè sou sa la sosyete nou pap ankouraje deriv nou pap ankouraje on Muscadin epi l wè on moun ou sot matisan epi bow vide bal nou pap ankouraje sa nap denonse l men m pap pran plezi tou a moun ka pwofite moman sa yo pou yo takle Muscadin. E m gen yon bagay m anvi di a sou dosye Muscadin an. Muscadin pwouve ke li ka travay oubyen l vle li di m ke li di ke l ka travay. M ap raple ke gen yon sèl bòs Muscadin genyen se minis jistis la ki se bòs li oubyen chèf gouvènman an paske se komisè gouvènman an li ye. Men bòs li imedya li se minis jistis la. Sa vle di ke se pa moun ki ka di Muscadin rete la oubyen ale la. Se le ministère de la justice ki ka deside sou sa. Sepandan, si Muscadin estime l ka ede la Repiblik, mwen pa pou yo revoke Muscadin kontrèman ak sa lòt moun ap di. Tande byen, tande wi! Mwen pa pou revoke Muscadin! Wè sa bon m pran san m pou m di l. Ti John tounen sa pou pèp la. Theriel Thelus di TT pa dakò pou yo revoke Muscadin. Sepandan, mwen dakò Si yo vle transfere Muscadin e map di men ki kote yo dwe al ak Muscadin. Yo pa bezwen vin Pòtoprens avèl. Pase Pòoprens, dayè gen yon komisè t vin la, administrativman li kòmanse bay rezilta. Pase wòl komisè e pa sa Muscadin ap fè a non. Pou mwen menm Muscadin son prefè de disiplin nan zòn nan. E kote li a li di w pa gen brigan kap vin la. Eske klè? Men Nan dimansyon Muscadin prale an, yo pa ka deside revoke misye konsa. E si yo ta tante fè l konsa, li pral yon skandal e n pral kreye yon lidè politik de manyè otomatik. Tande byen sa m pral eksplike n la. Si n ta pran desizyon kounye a, pa egzanp, le ministère de la justice ta deside pou revoke Muscadin. Y ap kreye yon lidè politik dan limedya e pa gen moun k ap ka sipòte Muscadin. Kèlkeswa eleksyon ki fèt kounye a, n ap sezi wè Muscadin vin la kòm prezidan de la Repiblik. Se tete k ap pale ak peyi a. Paske n gen yon pèp sansasyonèl. Tande byen! Sa vle di ke se pa pran nan kouran sa moun ap di swa nan radyo oubyen defansè dwa zimen epi n kouri pou n revoke Muscadin negatif men yo ka transfere misye bon m pale sa avèk moun Miragwàn e m ap di Muscadin sa tou pa pran nan kouran politik kòm komisè m wè m wè Richemond fè l okay toutan s on skandal li ye pa rantre la a Muscadin ou se yon komisè di gouvèneman le ministè de de la jistis kapab transfere w a nenpòt kèl moman done. Menm jan son nèg ki nan lapolis. Yo ka transferew nenpòt kote nan peyi a. Ou se yon polisye. Yo pale de polis nasyonal. Sa vle di kisa? Muscadin pa ka revoke. Oubyen li pa dwe revoke. Li ka revoke men li pa dwe revoke. Si nou vle wè Muscadin a lèv. Nou mèt sèlman voye misye la kwadèboukè. Dayè pou lenstan pa gen komisè kwadèboukè. Pandan map pale la pa gen komisè kwadèboukè. Gon blofè ki la t rele Rousvèl Zamò. Son nèg ki pa sètifye deja. pou move zafè e le fè ke l gen zanmi l ki se zanmi zanmi Ariel yo kenbe misye la gon komisè arete sòti nòt sòti pou l ranplase Zamor akoz yo se braz Ariel menm moun tòlbè yo epi yo kenbe misye toujou nan pakè kwadèboukè raketè pase l pa gen E e plent m gen de devanm la pou misye wi banm pokipel sa vle di ke ekoute la sosyete. Kom Muscadin dil ka travay sa di epa paske paske la pwoblèm nip la sanse rezoud e tout moun wèl rezoud kounya Muscadin nan emisyon isi al di ke li menm sèl malèz li genyen se lèl leve nan maten epi li pa jwenn yon nèg yon move je t pase bò kotel poul lagel atè. Nou pa bezwen voye Muscadin Pòtoprens. Pandan map pale la Kwadèboukè li pa gen komisè ladan l. Nap mande minis jistis la transfere Muscadin pou nou Kwadèboukè. Mwen m pèsonèlman m gen ekip ke m ka ede l jwenn pou ede l pou l travay. Men lè l vini pa lage l toutou nu. Paske nou ka bezwen manje l tou. Epi n di bon, n ap, n ap lage l kwadèboukè epi n voye l toutouni. Ba li asirans, ba li asistans. Ba li asistans. E mwen konnen gen kèk bon polisye ki renmen travay misye tou, ke misye ka kolabore avè yo nan kwadèboukè. E m ba nou 3 mwa sèlman pou gon minimòm trankilite nan kwadèboukè. Lè sa n ap kòmanse evalye travay Muscadin. Si n pa ka fè sa, se bobin. E m ap mande moun nan Nip, Muscadin ka transfere nenpòt lè. Se pa paske yo di yo ap transfere l pou n gentan pran lari, fè manifestasyon. Sa s on veritab skandal, s on dezòd li ye. S on dezòd li ye. Li s on komisè di gouvèneman. Se pa yon nèg ki eli, ki gen yon manda. E menm si li gen manda l, l t ap gen yon tan l fini. Li s on komisè di gouvèneman. Yo ka transfere l. Donk si yo transfere l, Pa bezwen gen pale anpil kraze brize, manifestasyon, oh bon Muscadin an li, non li ka al nenpòt kote nan peyi a. Mwen mande misye kwadèboukè. Ok! M mete l kwadèboukè e l ka vin a tout ekip ki avè l la ki nan Nip la, l vin avè yo. Dayè se polisye k avè l, sa di polisye yo l ka mande yo an detachman, l abitye avè yo. Epi lè l vin, lè l vin Pòtoprens, lè l vin kwadèboukè, ba li mwayen. Ranfòse e udmo kwadèboukè.